E siw poko fè pati de fanmi an, n envite w abone avèk chanèl lan, like videyo sa, pataje l, epi sitou pa bliye aktive klòch notifikasyon an pou w kapab jwenn tout videyo nap lage. Zanmi m yo kòman nou ye? Nou gen dosye blan avèk Liline kap fè anpil bri sou entènèt la. Ebyen jounen jodi an Rossini avèk blan te live pou yo te ka eksplike kisa ki koz separasyon blan avèk Liline. E blan te preske bat Rosiny nan live la paske li di li menm li pa tande, li pa wè, se Liline li vle. Ebyen zanmim, Rosiny te tou pwofite lave tèt li nan dosye an, kote ke l te demanti rimè ki te fè kwè ke Liline konn voye nude sou telefòn li pou l ka montre blan. Kidonk, kreyòl pale kreyòl konprann. Ebyen zanmim, An na gad ansanm video sa kote ke w pral konprann zen an pi byen toujou. Pèp lan va voye 200 dola sa ba li, fanm nan a manyè choute blan. E se lè sa mwen voye yon vwa pou li e nou tande l di l nan video a ke m voye vwa pou li mwen di kòmè kòm ou pa vle 200 dola ankò, n ap mete l sou akawont blan pou ou, ebyen lè Tyonp. Leve benn nan sou Ayiti, lè w vini n a jwenn kòb sa pou n depanse pou ou. E mwen menm, lè m fè yon deba, lè m fè yon live, m pa pral pran yon gwoup moun k ap pale pou mwen epi m bloke moun k ap pale pou Liline. M pa pral pran yon gwoup moun k ap pale pou mwen, m ba yo pale epi pou m pa bay moun Liline yo pale. Paske se konsa l ye sou rezo a, chak moun gen kan pa yo. Gen yon kan ki pou liline sa se kan lèm tap promote liline ki pat vle wèm so moun kounya la ki ap pale pou mwen yo se moun ki te gentan wè liline pap rete sa vle di lap toujou fèt konsa esak fè map di tout moun ou pa bezwen pè sou ou moun ap jourem ou pa bezwen pè sou wè moun nan moute sou live la lap pale de mwen kite moun nan pale paske se konsa liye. Se konsa lap te rele. Menm lè moun nan wè se Liline ki te rele m ki kanpe 200 dola a. Moun nan lè l fè ke l pa renmen m lap toujou pale mal de mwen. Moun nan pa pral nan reyalite a pou l di bon men se manmzèl ki kanpe 200 dola a. Poukisa lap plenyen. Moun nan pa pral antre sa. Moun ki rayi w la. Moun ki pa vle ou a la, li pa pral rantre nan detay sa a pou ou non, li pap byen tande l non, e l konnen l tande Liline ak Mèt. Liline poko janm demanti m la, sou rezo a pou l di l pa t di l. Li poko janm demanti m. So, w ap toujou jwenn yon moun ki pa t renmen m ditou. Nan epòk lèm tap fè bèl bagay a Lilina Blanc ki te konn ap di se pou views nou pap regle anyen pou fi a vre nap fè fi a pase mizè nou pap regle anyen vre nou pa fil pou li vre se grenn moun sa yo ki toujou ap pale men lè yo vin tande viza peye pou Liline m depanse yon pakèt lajan nan avoka pou avoka fil papye devan Liline map peye mil dola pou avoka jis voye yon papye ale. ok se 3500 dola avoka te chaje se mwen k peyel atansyon son sèl kòb nou te pran sou kanè blan se 500 dola ok pou yo te voye bagay la nan imigrasyon liline konn pati sa ok men apa de sa tout kòb ki depanse pou tout bagay fini se mwen k fèl. Alèkòl la, m sonje Magi te voye marenn li, li te voye 160 dola pou li, li ta regle yon bagay. Tout bagay yo se nou. So si Liline gen pou l depanse, si l di l depanse, li depanse aprè lè tout bagay fin finalize. So now, si kounya la jounen jodi an m pa gen pwoblèm pou relasyon an ki kanpe a, paske relasyon ka kanpe nenpòt lè, moun ki enganm madanm yo kite yo. Ok? So ki vle di, m pa gen pwoblèm pou relasyon Liline ki kanpe, men se jan l fèt la. Li te ka fèt pi pwofesyonèl paske mwen te pale avèk Liline paske mwen mwen paske mwen mwen gen sa yo rele espri de disèneman mwen te di Liline nan voice la li genyen m pa gen oken voice m pral pase pou m pwouve tèt mwen paske m gen anpil moun ki fè m konfyans lè m di yon bagay mwen di kòmè bagay la ap rete antre nou si ou menm ou vle l al danlè. Wap kòmanse mwen menm map fini l pou ou Chodi chosèt li kòmanse l map fini l Chodi chosèt li kòmanse l map fini l So ki vle di pandan li menm pandan m t anlè li rele m lap derespekte m lap rele sou mwen li pa vle m pale l li tou moutre l ebyen mwen pare pou relasyon fèmen Li li pat bezwen di li kitab la byen ke l te di l An novanm, li di konpè m mwen kite blan, lè blan va voye bon, m ap pale avèk medam yo, m ap pale a medam yo, m ap pale avèk jenn gason k ap koute m la, si e nou menm ki nan plas mwen, nou renmen frè nou anpil, nou renmen blan anpil, epi yon dam ki pa t menm moutre nou sa, li pa janm pale rèd avè m. Vin bay an leve vwa l sou mwen Se kòmè konpè konpè kòmè Men si l vin fè l nan mwa novanm nan E mwen menm se lòm mwen ye m gentan konprann li m pa byen al fè diskisyon Men si l pale avè m konsa M gentan konprann li. Ki vle di, li kite m lan tout bon. Hello. Lè l di, Konpè mwen kite blan, lè blan va voye, nou mèt chache yon lòt fanm pou blan, lè blan va voye 200 dola bay fanm sa a, fanm nan a manyè choukte l. Epi li kòmanse di lòt pawòl. Which is, m pa menm bezwen repete lòt pawòl yo, paske sa a li ase pou tout moun konprann ke Liline te vle kite blan jodi a. Mwen gen pou mwen tounen travay lendi si Dye vle. M ap swiv. Tout sa Liline di, tout live li fè, tout sa moun voye ban mwen, map note yo, epi mwen menm map moute sou YouTube, map moute sou TikTok poum klarifye sal di yo. Men mwen menm mpap janm bay anyen de nouvo. Yon sèl bagay mwen konnen ki fè 200 dola pata jwenn Liline aprèl fè 1 an kèlke mwa resevwal, se paske. Liline rele blan li di blan pot telefòn nan ban mwen. Blan banm telefòn nan li di ke konpè mwen kite blan. E se sak fè m te di ke avan yè avan zen an pete mwen di relasyon blan avèk Liline ka kanpe 55 pousan. Sa k fè m te di 55 pousan, se paske Liline te gentan di m li kite blan depi an novanm. E se sa k fè blan ap plenyen ban mwen, blan ap di m Liline pa rele l, mwen, Liline ap tande m la, m pa janm di Liline epa m tande w, blan douban rele l. Sa sa va pezis mwen. E madanm amouche. Sa pa biznis mwen. M di blan regle koze w avèk fiyanse w. Blan di m pa wè te m pa wè foto m. Fanm nan retire foto m di blan sa m pa konn anyen pale a Lilin. Paske sa se biznis 2 moun ki renmen. Mwen menm, m ap pale pou sa m te tande a. M vle pou tout moun, avan tout moun antre anba liy lan, m vle pou nou konprann. Sa k fè m ap fè gran rale sa, se paske lè n ap poze kesyon, depi nou poze kesyon òdisijè, e p ap fòt mwen, m ap oblije voye n ale. E sa k fè m di nou, pran san nou pou nou tande sa m ap di yo. Mwen menm, m ap pale pou sa m te tande. Liline dim mwen menm. Men de konplèt li menm avèk blan m pa konn anyen e sak fè lè blan tounen la lap tounen nou mèt kwè m lè blan tounen la m pral poze l kesyon sa yo ok m pral poze l kesyon sa yo paske gen bagay m paka pale yo pou blan se blan li menm pou ki reponn ok de sa. Lòt blogè ap di m tande lè lè black an patan map pale sa pou blogè yo liline pa konn voye video pou black ok kòm se liline ki met afèl deyò de afè li konn bay blan plèzi e sak fèm di nou nap tande m pale sou sa liline di men nou pap janm tande se mwen menm ki mete koze liline deyò bagay pèsonèl li li menm a blan. Ke se nan video yo pale kreyol pale kreyol konprann epi m bezwen de moun pou ki ekri m konprann anba live tiktok la mwen konprann paske nou konnen blogè yo menm lè yo wè verite a le fè ke nom mwen popilè yap toujou itilize pou yo fè blag pou yo di deyonet konn wè tou deyonet dis deyonet dat sa pa janm fèt esak fè lè blan tounen m bezwen de moun make m konprann m bezwen de moun make m konprann. Bezwen de moun make m konprann ok thank you ok so ki vle di gon gon blogè m tap gade li di blan pa konn ekri pou blan ta di w voye foto se rosiny l voye l bay tout sa yo se blag ok tout sa yo se blag moun nan ap fè so moun sa yo etanke yon relasyon long distans ok relasyon long distans. Moun konnen kòman relasyon long distans fonksyone. Kòm se Liline ki pale avè l, li fè konnen ke lefè ke 200 dola pa pa vini, li pa nan bay blan sèvis. Se li k di l ak bouch li. Li pa nan bay blan sèvis. E staf la ap koute m la, yo konnen m te fè reyinyon a Liline, mwen di Liline se si w vle ou bay blan wè. Se si w vle. Ou pa gen lamayòt. Wè kap kite blab pede mande wè mande wè mande wè mande wè tout tan so ki vle di sa pat deranjem mwen menm ke blan wè ke blan pa wè sa pat deranjem men moun yo se sou video yo tou yo pale se te yon bèl relasyon bon relasyon yon relasyon nòmal e se sak fè mwen felisite Liline ok e pou fason li jere frèm. Ok etan ke mwen mpap janm kite anyen depase apa de sa te di men sa selman map di e sa selman map bay detay mwen mwen la poum reponn a chak sa Liline di.